Salut zanmim yo, jodia nou sou chanèl pa nou an ki se Echintube. Non pa mwen se Kervin e jodia mwen vin pale de yon sijè ki vrèman konplèks paske m jwenn yon kòmantè nan yon video m te fè kote m te mande ide moun pou m fè video e gen yon moun ki di m bay opinyon m sou zafè kanaval la sa vle di si l dwe fèt oubyen si l pa dwe fèt e mezanmi m swete nou pran tan nou pou nou gade video sa paske li vrèman enpòtan pou nou gade l M ap pran yon ti poz 5 segond epi m ap retounen avèk videyo a. Nou retounen aprè poz la mezanmi. Lè m te fèk ouvè kanal sa a m te pwomèt tèt mwen ke mwen pa t ap pale de anyen ki gen pou wè avèk politik. Men jodya pral pale de kanaval e kanaval la nou konnen an ayiti yo politize sa se yon bagay yo itilize pou yo fè politik. E sijè jodya a mezanmi se si kanaval la dwe fèt oubyen sil pa dwe fèt nan eta peyi nou an ye a. Bon, nan opinyon pam mezanmi an ayiti pa ta dwe gen kanaval e m pral ba nou rezon ki fè sa. Rezon ki fè an ayiti pa ta dwe gen kanaval. Lè n ap gade, rezon yo anpil pou moun k ap dirije peyi a, moun ki nan tèt peyi a, ta gade li di bon, an n sispann fè pèp la danse mizè l. Premye bagay ki fè ann Ayiti pa ka gen kanaval, ensekirite ap vale tèren, gon dosye kidnaping. Dezyèm bagay la, sèke pèp la nan grangou. Twazyèm bagay la, timoun pa ka al lekòl, sa vle di kòb kanaval sa a yo te ka pran l bon plizyè ane de sla yo envesti l pi byen pou pèp la te bon yo te ka envesti l nan lopital jeneral, yo te ka envesti l nan kèk lise nan peyi a nou konnen ki pant yo tonbe sou elèv yo e gen kote an Ayiti ki pa gen lekòl se anba bre la moun yo ap etidye, sa vle di moun k ap dirije nou yo si yo te gen konsyans si yo te sousye de nou kòb sa a yo t ap itilize l pi byen. E yo tap evite fè pèp la li menm al moute sou channmas al danse mizè li. E lòt bagay ki fondamantal mezanmi m panse dirijan yo ta sipoze gade yo di bon kanaval sa nap bal vag ane sa se polisye yo ki revolte mezanmi ke pou kalite de vi yo pou valè kòb yap touche pou jan fanmi yo ap viv Poutèt yo pa genyen asirans sante, lè yo pran lari a, si yo pran yon vye grenn bal yo pa gon kote yo pral kouche. Sa vle di m panse e mesye sa kòm se endividu sa ki prezidan peyi a, li ta sipoze panse pou l mete yon fen nan afè kanaval sa. Paske nou wè malgre polisye yo e nan revòlte, y al sou channmas la yo boule estang yo. Bon mwen menm mwen pa apiye jan de atitid sa yo, men yo boule estang yo, malgre sa nou wè E leta li menm li ensiste fò l fè kanaval la e mwen mwen kwè sa se yon atitid negatif li ye. E n ap gade tou jan polisye yo ap pale sè dènyè jou sa vle di kanaval sa nou pa gen yon asirans ke si l fèt l ap genyen sekirite. Paske imajino kanaval sa fèt epi tou polisye yo di yo menm yo p ap yo p ap sekirize kanaval la imajino Ki sa sa ap ye sou Chanmas la mezanmi? Jan nou konnen kanaval an Ayiti, Ayisyen pa si tèlman sivilize. Imajine w, si pa gen polis ki konn ap voye zye sou yo nan kanaval yo, gen dezòd. M pa bezwen di w si pa genyen menm, sa vle di bagay sa ap tounen on legim sou Chanmas la mezanmi. E, lòt bagay ki pi desepsyone m nan zafè kanaval sa mezanmi, se atis Ayisyen yo. Bon mwen m deja pa t renmen majorite nan yo, bon kounye a m vin pi, m vin pi pa pa ret sou yo menm. Paske ou imajine w atis nou yo mwen mwen imajine m kòmsi yo se de malad mantal. Sa k fè m di malad mantal paske si w ap viv yon kote pa egzanp mwen menm k ap viv la m ka mete yon egzanp m ap pran m ap viv byen epi vwazen m nan ap viv mal epi tou m wè vwazen m nan ap viv mal kè m pa fè m mal pou sa m pa fè anyen pou sa sa vle di m malad paske imajine w ap viv nan yon peyi ou se atis m ka di w gen yon sèten mwayen w ap viv nan klas mwayèn nan men m imajine m lè w pran lari a ou soti nan lari a Ou nan lari a, ou wè espresyon figi moun yo, ou wè kijan moun yo ap viv. E malgre sa, ou deside nan eta peyi a ye a, pou fè yon kanaval pou fè moun yo al danse mizè sou channmas. Ay di m kwè atis ayisyen yo, bon, nou pa panse. Paske m panse nan nan ane k sot pase a, nou wè sa k t ap pase Pòtoriko, kijan kèk atis te konpòte yo. An Ayiti nou ka di a nou te fè menm bagay la, nou te pran lari. Men an Ayiti nou te pran lari chante, nou t al chante, kanpe sou cha, e e fè fè gwo mizik. Se pa epi tou, An Ayiti tou, lè w wè atis la pran pran lari, bòt li pran lari a tou sponsò l, se pa pou tèt, se pa pou pèp li pran lari ni se pa pou tèt li, ni se pa pou li, se pa pou l ede moun k ap viv nan menm peyi avè l yo. Bon, nan sans sa a atis yo, m kwè atis yo bay kè plen an Ayiti. Ayiti, m renmn nan yon sans yo malad, yo, yo san etik tou. Paske ou imajine w, nèg la fè yon kanaval pou w s wè pèp la ap rele, an, e. Si w pa vle wè lavichè, leve mayo w anlè. Si ensekirite rive ak entèl bagay, leve mayo w anlè. Si kidnaping nan rive sou ou, leve mayo w anlè. Èske nou panse sa nesesè? Èske nou serye nan sa n ap fè atis yo? Fòk nou panse nou te ka kanpe a pèp la, nou di pap gen kanaval ane sa. E m kwè, anpil atis ann Ayiti, m te ka di, bon, nou enfliyanse sou jenès la. Sa vle di gen de bagay nou te ka fè, omwen ki te ka amelyore kèk bagay nan peyi a. Paske jèn yo anpil atis anpil nan atis yo jèn yo se nou menm yap swiv se nou menm ki modèl pou yo sa vle di si nou pa pran atitid kont sa kap pase nan peyi a yo menm tou yo pap ka pran ou konprann paske se nou menm yap swiv si nou vay ke vay bòt nou fè kanaval la yal danse l nou fè pwogram nan tou jèn yo ale yo peye pou yal danse l nou pran kòb nou nou met nan pòch nou bòt nou ka ale sendomeng nou ka al kanada nou ka al ozetazini al pase ti vakans nou nap byen pase a fanmi nou. Men fòn pa bliye ke jèn sa yo kap fè nou fè kòb nan mizik la yo menm yo ayiti la yap pase mizè ou konprann yo pa gen sekirite yo pa gen sante ou konprann e yap pede kidnape yo yap vyole jèn fi yo e nou menm nou just pa pran okenn okenn atitid avèk sa sa montre kijan kijan de moun nou ye ou konprann bon map mete yon fen nan video a mezanmi e ou menm. M kwè chak moun gen opinyon e lòt moun sipoze respekte opinyon chak moun. Si ou panse kanaval la dwe fèt, met rezon yo nan kòmantè a. Si w panse l pa dwe fèt tou, vin bay rezon ki fè l pa dwe fèt nan kòmantè yo. San n pa bliye abòne avèk chanèl la mezanmi pou mwen ka kontinye pot bèl ti videyo pou nou e pwochen videyo a mezanmi m ap fè l sou e zafè polisye yo ki bezwen fè yon sendika. Mwen te kontan avèk nou.